Ekip la solid pou pote jounal sa rantre lakay ou. Nan tèt ekip la ou jwenn non pa m, se Wilson Pierre-Louis. Rapidman san pèdi tan men pi gwo pwen k ap domine aktyalite a, Sant Nasyonal Ekipman debake nan Petyonvil ak tout batan klan l nan kad 26 zièm sòti pwogram ki pote non CNE lakay ou, yon pwogram ki vize ranmase fatra nan rejyon metwopolitèn nan. Nan kad aktivite sa, kowòdonatè CNE a, Antonio Dorsainvil, nan entèvansyon l pote eksplikasyon sou sa ki gen awè ak pwogram sila. Direktè sèvis vwari nan meri Petyonvil la, Gregory Villepidji, nan okazyon 26 zièm seri pwogram CNE lakay ou a, raple divès jefò meri Petyonvil deja deplwaye pou kenbe vil sa pwòp. Elian Wilner se kòdonatè jeneral regwoupman pati politik, òganizasyon sosyete sivil yo ansanm nan kad yon rankont ak laprès denonse enjerans kominote entènasyonal la nan politik peyi a pandan l swete yon bon jan antant nan mitan aktè politik yo pou rezoud kriz k ap travèse peyi Dayiti a. Robert Nosan ki responsab fòs Kanapevè Reveye nan kad yon rankont ak laprès kontinye denonse zak ensekirite melanje ak kanpay entimidasyon pouvwa Ariel Henry a ap fè sou militan politik yo. Robert Nosan alyas Dizay anonse fòs Kanapevè Reveye ak divès lòt òganizasyon politik pral kontinye mobilize pou fòse Ariel Henry kite pouvwa a. Reprezantan pati politik Kri Pèp la, Josué Stervil lonje dwèt madichon sou pouvwa Ariel Henry a ki pran plezi nan vyole dwa popilasyon an pou manifeste ak libète ekspresyon kòm aki demokratik. Daprè dirijan politik la, dezòd sa a se konsekans enjerans kominote entènasyonal la. Rasanbleman Madan Sara Ayiti yo anonse yon mach pasifik, kidonk yon mach nan lapè pou dat vandredi kap vini la a, nan lide pou denonse fenomèn ensekirite ak kidnaping nan ki kontinye fè viktim pami medam yo. Lè n konsidere imaj sa a kap sikile sou rezo sosyal yo, travay yon malandren ak bastone, travay yon malandren kap bastone yon fanm ki te ka manman l. poutèt lajan. Tit sa yo ak divès lòt pral fè esansyèl jounal la pou maten an. Pa dekonekte n n ap tounen non bat je. Yon lòt fwa gwo bonjou pou nou tout, mèsi pou pasyans ou ak ekout ou. Byenvini nan devlopman enfòmasyon yo. Sant Nasyonal Ekipman an debake nan Petyonvil ak tout batank lan nan kad 26 yèm sòti pwogram ki pote non CNE lakay ou a, yon pwogram ki vize ramase fatra nan rejyon metwopolitèn nan. Nan kad aktivite sa a, kòdonatè CNE a Antonio Dorsainvil nan entèvansyon l pote eksplikasyon sou sa ki gen rapò ak pwojè asenisman sila. Ann swiv eksplikasyon Antonio Dorsainvil. Yon pakèt kote nou di zòn metwopolitèn. Kanpe Sava, Kab, Pòtoprens, Bidjònvil, Kenskòf. Depi se kote yo fè apèl avèk nou, depi se kote ki gen wout pou moun pase, CNT toujou prezan. Nou toujou la. Se devwa nou. Men son ekip jenn gason, jenn fanm. W ap gade ki anndan CNT, ki anndan pwogram nan, k ap travay. Maten, midi e swa nou pa yon pwoblèm. Ou konprann? Ke nou toujou prezan, nou toujou la. Se sa k fè, lè n ap lanse CNE lakay nou, nou toujou fè l avèk meri yo. W ap gade, ou kapab pa wè maestro sa la, men gen yon konsène anndan meri a kanmenm ki se direktè vwari a. Pase san moun sa yo, pase prensipal men kòman ke CNE ap vin nan yon komin, yo rele majistra, sa k pase? Nou menm nou konn chwazi, lè n ap pase nan kèk zòn, sa pa bon non plis. Sa majistra ap fè?

Yon lòt bò responsab Sant Nasyonal Ekipman an, Antonio Dorsainville te pwofite denonse sa li rele pèsekisyon politik direktè jeneral CNEEC ya Kinton Louis ap sibi anba men otorite yo nan sistèm jistis Ayiti a, ann swiv yon lòt fwa deklarasyon Antonio Dorsainville.
N ap salye pèp ayisyen e jodi a fè nou 26 zyèm joune sène lakay. Jodi a nou nan komin Petyonvil e pote sipò nou bay moun Petyonvil e. Nap di pèp ayisyen DNA lakay ou se yon zouti ki kapab ede nou avèk fenomèn fatra ki genyen an. Se yon zouti anpil nèg pran li pou yo fè kapital politik yo. Nou menm anndan CNE nou di fatra pa ka politik. Se rezon sa ki fè DG nou. Vin vann lwi. Aprè tout analiz ke l te fin fè, li te di fòk li kanpe yon zouti pou ki kapab ede zòn metwopolitèn nan. Nan sans sa a, lè nou fin tande CNE lakay, ou kapab wè gon pakèt kote nan zòn metwopolitèn nan toujou gen anpil travay k ap fèt. Jounen jodi a, lè n ap konsidere. Anplwaye CNE, DG CNE vin ap sibi yon seri vag menas kote ke nou menm nou rejte sa yo paske yon antite ki la pou ede peyi li kòman fè jounen jodi a se li menm ki pi maltrete. Mwen menm kesyon ke map poze tèt mwen mesye dam. E nou menm nou kapab ede m fè analiz la tou. Kòman w kapab konprann yon jèn gason ki monte direktè jeneral yon enstitisyon, epi lè l monte a, l ap mande tout moun ki gen materyèl CNE lakay yo pou yo pote l vini? Si m manti, laprès kapab demanti m, direktè jeneral Hinton Lee toujou mande sa. Men. ni mal konprann pandan yon antite nan leta a ap fè travay li epi gon lòt menm ki pa wè lòt travay pou l fè se mete manda dèyè moun sa a k ap mande pou rantre materyèl leta yo nan santral kote yo te soti. Mwen menm mwen jije sa a yon manèv pou kraze leta ankò men moun ki anndan li. N ap di tout moun, si nou wè zòn metwopolitèn nan gon bann bagay ki pa t fèt ladan l, se tout rezon politik sa yo ki rann CNE te fon ti kanpe lapote l. Jodi a la a, nou di CNE rekanpe debou e l voye yon sinyal klè bay tout majistra nan zòn metwopolitèn nan, Ala mete yo bezwen sèvis CNE se fè apèl avèk direksyon CNE epi pou CNE kapab vin pote yo sekou nan komin kote yo ye. N ap di pèp ayisyen, CNE anplwaye yo, materyèl CNE yo, se pou nou yo ye. Lè nou wè yon kote silvouplè pwoteje yo pou nou, pwoteje anplwaye yo. Epi n ap di, mezanmi.

Pwogram sa ki rele CNE lakay ou a, direktè sèvis vwari a nan meri Petyonvil Gregory Vilpigi nan okazyon 26 zyèm seri pwogram CNE lakay ou a raple divès jefò meri Petyonvil deja deplwaye pou kenbe vil sa pwòp pandan l mande ak popilasyon petyonvilwaz la pou degaje yo kou mèt Jan Jak pou pote kole nan lapwòptay Petyonvil. Ann swiv entèvansyon Gregory Vilpigi.

Pèp Pétrovil la, pou yo pa jete fatra nan lari. Nou toujou di yo, stoke fatra a, nou menm lameri n ap vin pran l e n ap fè dè kontak avèk CNE, kote n ap mete l, n ap stoke l la pou CNE vin pran l. Egal, nou menm nan komin Pétrovil e majistra yo, katèl majistra yo renmen pèp Pétrovil la anpil, menm si ke nou konnen majistra yo ap fè yon pakèt travay pou kenbe komin nan pwòp, nou konnen Pétrovil la tounen kapital Dayiti. Se la tout moun vin abite. E kè menm lè Popo te vin mache, nou wè ke tout moun vin fè mache anndan komin nan. Tout moun vin abite anndan komin nan. Nou pa ka mete yo deyò paske yo se Ayisyen. Depi yo se Ayisyen, yo pa bezwen Petyonwilwa, yo pa bezwen se moun Dèlma. Depi yo chwazi yon kote yo ka jwenn yon ti sekirite pou yo vann, pou yo abite, pou yo kapab fonksyone, nou menm nan komin Petyonvil nou oblije sipòte yo. Se nan sans sa a, n ap remèsye Mayisya Kesnè Nòmil. Amazon Saka Alexandra Oume ki pran inisyativ sa a avèk CNE e n ap remèsye DG Clinton, yon jèn gason k ap travay, yon jèn gason ki gen anpil foug, yon jèn gason ki gen anpil detèminasyon. Lè meri yo gen pwoblèm, li toujou prè pou l akonpanye yo. Mezanmi, mwen vle jèn gason k ap kite travay anndan peyi a, ann ede yo. Nou pa bezwen pa chwazi nan yon pati politik oubyen nan yon sektè. Pou nou bay kote. E nan sans sa nou menm andan komin Petwovil, antanke vwari Petwovil, pale byen de majistra yo, nou di CNE byenvni e n di DG Clinton bon travay, kontinye travay konsa, paske si e pat CNE nou konnen lari a tap plen fatra, peyi a tap plen fatra. E. N ap voye yon konsèy bay Kababibi. Ann nan komin Petyonvil chaje tou. Chaje tou. Nou konnen depi gen twou, pa gen wout yo kraze ann nan peyi a. Se Travo Bibi ki pou ranje l. Sitou ann nan komin Petyonvil. Nou voye mesaj sa bay minis Travo Bibik la pou l voye je sou Petyonvil menm jan DG Clinton fè l la. Depi n gen yon pwoblèm, nou rele majistra yo rele l yo jwenn li. Yo menm poko kapab jwenn li. Map di tout moun mèsi, pèp Petyonvil la mèsi e nap remèsye laprès nap dil mèsi. Petyonvil toujou la, toujou prè. Nou menm nou toujou di moun yo pa jete de fatra nan lari a. Paske nou konnen katèl sa son katèl. Gon pakèt moun ladan nou pa oblije bat yo, nou pa oblije vòlè bagay yo. Men nou kwè nan dyalòg.

Elian Wilner, ki se kòdonatè jeneral regwoupman pati politik, òganizasyon sosyete sivil yo ansanm nan kad yon rankont ak laprès denonse enjerans kominote entènasyonal la nan politik peyi Dayiti pandan l swete yon bon jan antant jwenn nan mitan aktè politik yo nan lide pou rezoud kriz k ap bwase bil peyi a. Ann swiv deklarasyon Elian Wilner.
Se batay pou rapatriye souverènte peyi a. Se batay pou ke nou kanpe yon peyi grandèt majè, yon peyi ki pa ret ak moun, paske yo di granmoun pa konn ret ak moun. E youn nan objektif konferans de près la maten an la, se pou nou denonse enjerans kominote entènasyonal. Se pou nou denonse yon fòm de konplo entènasyonal, yon politik ou lèm de bò, yon ipokrizi ki rive nan yon dimansyon kote nou pa kab, nou di se inaseptab, paske nou gen yon pèp k ap mouri chak jou Bondye mete, epi nou gen gouvènman ameriken an ki deside li menm, se li menm ki pou konn ki lè sa k ap bon pou chak grenn ayisyen. E ke de bagay yap fè la jodia la yo pa ka fè yo nan peyi yo. E tout sa ki enposib lakay yo, yo fèl posib lakay nou. E kominote entènasyonal la fè Ayiti tounen yon ti lakou yo. E ke yo kapab galope jan yo vle, jan yo pito. Se ke nou menm ansanm nou denonse, alòske nou rete nan kad misyon nou. E nou klè, Pou nou mete fen ak enjerans kominote entènasyonal la, nou fè apèl a linite klas politik ki la a, ke nou espere, ke nou konprann ki rive nan tou bout li, men nap pale avèk jenès sèn peyi a, nap pale avèk dè antite politik ki pa gen youn zan yo ka ofèm. de antite politik ki konprann ke yo pa gen peyi de rechanj e de antite politik ki kwè nan peyi a, ki kwè ke yon sèl kote pou yo viv se an Ayiti. Apèl a inite sa a pral pèmèt ke nou chita rapid vit pou nou bay peyi a yon altènativ. E fò n klè, ansanm konstate veritab feblès mobilizasyon yo aktyèlman nan peyi a la a, se yon absans de altènativ. Mobilizasyon wi, altènativ wi. Se tou de, si youn pa mache san lòt, fòk se otou de altènativ sa a ke mobilizasyon yo dwe fèt, Men si gen mobilizasyon pa gen altènativ, se lave men, siye atè. Se sa k fè nou fè apèl a linite pou tout sektè konprann nou pa nan konpetisyon elektoral, pa gen matifi k ap fèt, donk se yon peyi ke nou vle sove, veritableman fòk tout lidè yo dakò, mete yo chita sou yon sèl tab. Se nan sans sa tou, nou pwopoze yon kolèj de medyasyon ki ka genyen diferan antite ayisyen ladan l, ki kredib, ke nou ki gen yon minimòm. E kolèj de medyasyon sa a ap pèmèt yo etabli sa rele yon ajanda, epi yon ajanda de diskisyon. Lè yo fin gen ajanda de diskisyon, yo kapab pran kontak avèk diferan aktè epi konvoke yo nan yon veritab chita pale nan plis ke twa jou pou ke nou jwenn yon altènativ. Nou klè ke PM Ariel Henry li anfen demisyon depi le 7 fevriye 2024, ki fè ke nou menm nou pa gen pale de demisyon pou PM Ariel paske nou estime ke depi le 7 fevriye li anfen dmisyon. Donk se son woulib ki la pou l pèmèt ke woulib sa li pa long, se pa yon woulib de 2 zan. Se klas politik sa, ekip ki la yo, opozisyon ki la, opozan ki la yo ki pral konprann ke ki kantite tan woulib y ap bay a gouvènman ki la paske. Tout fwa ke nou pa chita pou jwenn altènativ la, se tan woulib la ap pèsiste, li ap pèsiste. Donk, nou dwe konprann ke gwoup, sektè ki kenbe PM Ariel la, se sektè politik la. Jiska dat, paske nou pa vle repliye youn ak lòt pou ke nou pwopoze peyi a yon altènativ vyab e ki kapab reponn avèk bezwen sa. Lòt twazyèm pwen se ke nou klè, n ap batay pou ke nou konstwi nou menm yon veritab klas politik, paske l klè, nou di, fòk genyen jèn fanm ak jèn gason valab, ki patriyòt e ki kwè ke yo kapab pran desten peyi a an men. Donk, nou klè sou sa, pa gen wout pa bwa, fòk nou ale nan dinamik sa, e sepandan, n ap reyitere pwopozisyon ke n te fè deja. Nou menm, anndan ansanm, nou t ap nan chita pale n te genyen, nou te mete 3 non sou tab la, ki se Watson Sanon, ki se Fritz Jean e ki se Muscadin. Se se peyi a ki genyen pou bay sanksyon, bay lòd, pou di 3 moun Kochit nou te ansanm site la yo, Bon nou ekate yo. Si se pou le peyi, pa gen pwoblèm. Paske nou menm nou te di, nou pa vin enpoze kwakseswa. Men, pandan n ap fè apèl a linite a, nou gen yon bagay nan men nou e se sou tab la pou nou diskite l. E rapid vit, pou ke nou jwenn yon sitiyasyon pou nou ekate e ranplase gouvènman sa ki la a o pli vit posib. E desizyon ki pran an, li dwe enpozab a la kominote entènasyonal. Mèsi bokou. Nou tap swiv la entèvansyon Elian Wilner. Nap fè yon premye kanpe nan jounal la. Ret branche nap tounen. Nou tounen yon lòt fwa. Nap wote chapo n byen ba devan w. Jounal la ap rapouswiv Robert Nosan ki se reskonsab fòs Kanapevè reveye nan kad yon rankont ak laprès kontinye denonse zak ensekirite. Melanje ak kanpay entimidasyon pouvwa Ariel Henry a ap fè sou militan politik yo, Robert Nosan alyas Dizay anonse Fòs Kanapevè Reveye ak divès lòt òganizasyon politik pwal kontinye mobilize pou fòse Ariel Henry kite pouvwa a. Deklarasyon Robert Nosan. Mwen tande kri
moun okay Mwen tande kri moun jeremi. Mwen tande kri moun jakmel peyim sides ki paka travese la maryani. Apitou nou tande gen otorite nan peyi a. Mwen tande kri moun mibalè. Mwen tande kri moun beladè. Tout moun okap. Ki pa ka viv jodi an. Nou menm nan lwès la, n ap viv yon fason pèp ayisyen an pa t janm panse nan vi l si l t ap viv konsa. Yon panse espesyal pou pakèt ajan Bsap. Nou genyen ki asasine e jiska mentnan nou pa konn kote kò yo pase se ayisyen yo ye. Nou gen jounalis nou ki se JJM nèg yo asasine l yo pete je l. Nou gen plizyè kanmarad ki blese, pye kase, ponyèt kase. Se yon masak ki te fèt jou ki te 7 fevriye 2024 sa a, e nou pa janm tande deklarasyon oganizasyon k ap defann dwa moun anndan peyi an. E nan sans sa, nou menm oganizasyon sosyo politik, oganizasyon Fòs Kanapevè Reveye, Kripèp, Tèt Dèlma, Petyonvil, Jodi an, nou mande popilasyon ayisyèn nan ki gen poudevwa pou leve kanpe pou n goumen, pou nou batay, paske jodi a nou konnen gen yon eleksyon ki te fèt anndan peyi a, te gen yon prezidan menm ke te gen magouj men l te eli, men sou Jovenel Moïse Te gon pakèt nèg ki te di yo te nan opozisyon e jodi a nèg sa yo map konbat yo jouskobou de André Michel, Ri Gabriel, Sorel Jacinthe, Edmond Tiplice Beauzile jodi a map konbat yo lòske André Michel tap radote se avoka ki pal lap koupe wout lap boule Jovenel Moise te la, se jodi a se André Michel ki kanpe nan la près. Pèp ayisyen, André Michel di, se Ariel Henry ki tou patisipe touye Jovenel Moise. Jodi a ki kote li ye la, kiyès k ap ba l sekirite polisye. Jodi a nou gen lame. Ki la! Nou gen Bsap! André Michel imilye nou! André Michel di li mande kò miltinasyonal. E kote jodi an, nou gon pakèt Ayisyen ki viktim nan kolera, yo poko janm dedomaje yo. Kote òganizasyon k ap defann dwa moun ki sou dosye kolera a? M pa konprann kote nou ye, kisa n ap fè? E nan sans sa a, nou menm, nou di pèp ayisyen, nou di nou menm ki t ap goumen nan Lwès la, mouvman 29 mas, yon klas politik tou nèf, yon opozisyon tout nèf, men laprès la, li konnen batay ki t ap mennen nan Lwès la, ki moun ki t ap mennen l. Pandan ke n ap pale de nouvèl klas politik, Jodi an, nou gen yon revolisyon ki vin la. Nou konnen n ap soufri. Nou konnen yon pakèt nèg ki te nan mitan nou, y al manje, y al pyafe. Lè ansyen senatè, ansyen depite, ansyen majistra. Jodi an, yo kite Dizay pou kont li, yo kite Jozye pou kò l, yo kite Jonèl pou kò l, yo kite kamarad Nosa pou kò l, yo kite tout moun pou kont li. Men jounen jodi a. Nou menm kòm Ayisyen, nou menm kòm jèn, nou di, si gen manke teknik pou revolisyon an fèt, nou pa ka di tout estrateji yo, pou le moman pèp la pa kapab, nou fè yon dechoukay popilè! Dechoukay popilè! Rann minis yo sòti lakay yo. Rann majistra yo sòti lakay yo. Jodi a nou pa kapab. Nèg yo ap viv. Nèg yo pa konn mizè nou. Jodi a nou gon minis. Teritwa pèdi. Nou gen minis teritwa pèdi a. Ki la li pati l vwayaje. Pandan ke l vwayaje l tou mache avèk pwazon. Li asasine yon chèf Kenya. E li tol vre wi. Yo kenbe yo. Eske w la? E menm madanm sa, jodi a ki pati avèk fans Elbe, yo anprazonnen chèf Kenya. E m te di sa mistikman. Jodi a, senbòl Ayiti, Kenya, senbòl Kenya Ayiti. Jodi a yon chèf Kenya. Wap vin ayiti an touris men depi w vin la sou sol papa nasyon an wap mouri. Ou fout mouri. Kenpe sou sa. Men jodi a m ta renmen konnen oganizasyon kap defann dwa moun nasyonal entènasyonal poukisa tout bon jij ki gen anndan peyi a la ki bon jij yo nou pa mete aksyon piblik kont Ariel Henry. Jodi a kisa nou vo? Jodi a tout sektè nan peyi a. Nou menm nou klè òganizasyon Fòs Kanapé Vè Reveye, n ap goumen, n ap batay. Se te deklarasyon Robert Nosan alyas Dizay, reprezantan pati politik Kri Pèp la Josué Estervil lonje dwèt madichon sou pouvwa Ariel Henry a ki pran plezi nan vyole dwa popilasyon an pou manifeste ak libète ekspresyon kòm aki demokratik. Daprè dirijan politik la dezòd sa a se konsekans kominote entènasyonal la ki mete sou plas yon diktati nan peyi Dayiti. Ann swiv deklarasyon Josué Stervil.

Se te deklarasyon Josué Stervil. Lòt nouvèl, N ap rantre nan chapit ensekirite, Rasanbleman Madan Sara Ayiti yo anonse yon mach pasifik, kidonk yon mach nan lapè pou dat vandredi k ap vini la, nan lide pou denonse fenomèn ensekirite ak kidnaping nan ki kontinye fè viktim pami madanm yo, pami medam yo. Lè n konsidere imaj sa k ap sikile sou rezo sosyal yo, travay yon malandren k ap bastonnen yon fanm ki te ka manman l poutèt lajan. Ann koute deklarasyon responsab ram sa a, Jennifer Vanessa. Jodi a, peyi Dayiti ap fè fas ak yon sitiyasyon li pa janm konnen depi 1804. Aprè gwo batay ansyen ewo yo te mennen pou nou te abouti ak endepandans pèp ayisyen an, ki fè Ayiti tounen jodi a yon bèt nwa devan peyi grand pwisans yo. Yon sitiyasyon ki dirèkteman ak fenomèn ensekirite a kote bandi ak zam pran kontwòl anviwon 90 pousan teritwa ayisyen an. pandan y ap kidnape, vyole fanm ak tifi epi kidnape ak asasinen anpil sitwayen pezib. Klas mwayen an. machann k ap evolye nan sektè enfòmèl la, madan sara yo, tout dekapitalize. Madan sara yo pa gen posibilite pou fè vayevyen ankò ant pwovens ak kapital la akoz bandi ak zam ki separe peyi a an twa pati. kote w jwenn yon bò, pati Gran Sid la ki genyen kat depatman, yon lòt bò, ou jwenn Gran Nò a ki genyen senk depatman, epi nan mitan, ou vin jwenn depatman Lwès la, malgre genyen anpil komin tankou, Kafou, Taba, Kwadèboukè, Ba Dèlma, Site Solèy, Kafou Fèy, kote popilasyon zòn sa yo oblije kite kay yo pou presyon nèg ak zam pou al dòmi lakay zanmi oubyen sou plas piblik. N ap kontinye pou n di, n ap raple genyen 7. Madan Sara ki tonbe anba bal nèg ak zam nan yon atak ame sou yon ti vwalye ki tap itilize lanmè pou travèse Maryani. Madan Sara ki tap sot vann legum Kwabosal pou monte Kenskòf, bandi te kidnape yo jiskaprezan pèsòn pa gen nouvèl de yo. Genyen tou anviwon 70 pasaje nan yon bato ki t ap soti Pestèl, majorite nan yo se te madan Sara. Bandi Maryani te kidnape yo e yo te pase plizyè jou nan men kidnapè yo. Dènye kou ki touye tout koukou se sitiyasyon k ap devlope sou tout wout nasyonal nimewo 3 a nan nivo Plato Santral ki bloke tout aktivite komèsyal ant kapital la ak Gran Nò peyi a depi 2 semèn. Konstan nou fè. Pèsonn pa di anyen. Se kòmsi se yon fè nòmal oubyen madan Sara yo pa gen dwa viv. Chak jou nou resevwa ant 30 a 40 madan Sara k ap mande kisa n ap di pou yo puiske yo pa kapab ankò. Nou menm nan Ramsa ak tout lòt asosyasyon machann ki sou tab la, swit ak tout konsta sa yo, nou deside mache pasifikman vandredi k ap premye mas, vandredi premye mas k ap vini an, non sèlman pou nou di nou bouke ak ensekirite a, men tou. pou n mande gouvènman ayisyen an tout dispozisyon pou kwape fenomèn ensekirite a ki deja fè anpil san koule anndan peyi a. Mach pasifik sa a ap soti Petyonvil sou plas Senpyè, l ap desann sou Dèlma pou l al bout devan primati nan MISO, kote n ap genyen pou n remèt yon kaye dechaj ki ranmase doleyans Madan Sara yo. N ap pwofite raple se yon mach pasifik k ap òganize san vyolans, san kout boutèy, san boule kawoutchou, san bloke lari. Nan sans sa a, n ap envite tout machann Kwabosal, machann Taba, machann Kwadèboukè, machann Site Solèy, machann Petyonvil. Nou t ap swiv la deklarasyon Jennifer Vanessa, kòdonatris jeneral RAMSA, Jocelyne Jean Louis bò kote pa l prezante yon tablo nwè kou lank sou sitiyasyon madan Sara yo ki oblije pote tèt yo ale chak jou Bondye mete Nan teritwa pèdi minis jistis la fè kado yo, espesyalman nan Kwabosal. Entèvansyon Jocelyne Jean Louis. Se premyè fwa sa fèt an Ayiti. Menm kan toujou gen deblozay, Kwabosal toujou rete Kwabosal. Jounen jodi a, Pwa Bosal la ki gen 22 mil machann, kraze plat. Genyen ki nan Dèlma 29, 30, 31 e Petyonvil anpil kote. Genyen ki pa ka se nan Riskevi pou yo al pran machandiz yo. Depi semèn sa a kòmanse la, se konsa n ap resevwa machann Kwabosal yo. Machann Kwabosal yo di, si yo bay Ramsa manda pou defann Madan Sara, jounen jodi a, yo menm ki se poto mitan, Yo menm ki sèl, ki dlo, ki tout bagay, yo pa gen kote pou yo ouvri, fòk Ramsa di yon mo pou yo. Sa w wè ki deyò a, se machandiz plizyè machann Kwadèbosal, ki pran pa pake pake yo vin lage yo la, m pa ka mete yo deyò, mwen kenbe yo pou yo. Se sa k fè, n ap mande gouvènman an plas la, di yon mo pou 22 mil machann ki nan Kwadèbosal la, Yo bezwen yon kote pou y al chèche lavi a tout sekirite. Yo remèt mesye yo Kwadèbosal. Si Kwadèbosal la kraze, nou konn sa sa di pou ekonomi nou an. N ap tann repons gouvènman an. 22 mil machann nan prè vandredi e sesi se tout komin yo, sitou pou medam Kenscoff yo yo te kidnape an. Alò, yo mete, m panse, yo mete 5 ladan yo deyò jiskaprezan, m poko gen nouvèl rès yo. Tout ap desann. Pou n al nan primati, se pa pou fè dezòd, yo bezwen kote pou yo vann, se lajan eskont ki nan men yo. Non sèlman sa, pa sèlman moun Kwadèbosal yo, moun Kwadèboukè yo, se menm revandikasyon. Tout kote nan peyi a se menm revandikasyon. Ansanm òganizasyon ki ansanm avèk nou la se menm revandikasyon an, se sekirite, lapè. Yo pa bezwen plis ke sa paske yo bezwen evakye ak komès yo. Nou te wè anpil machann e nan jou ki sot pase yo la ki t al epapiye kò yo, machann legim yo nan bò zòn Jeneral Batay la. Donk lapolis te oblije fè yo evakye paske ensekirite a bandi te mache vil kote yo. Eske nou gen kri machann sa yo? Nou gen kri tout machann yo. Se nou ki reprezante yo nou menm Ramsa. Mwen kòmanse fè demach avèk plizyè majistra tankou komin Petyonvil, komin Dèlma, plizyè lòt ankò pou wè kòman yo ka ba nou yon espas pou n mete machann yo. Machann Kwadèbosal, machann Kwadèboukè, se yo menm ki plis viktim e nou genyen M mèt di nou gen 10 depatman ki bloke. Paske depatman lwès la, se yon pati ladan l ki ap fonksyone. M pa menm kwè gen 4 komin k ap fonksyone nan lwès la. Sa vle di, fòk gouvènman an plas la pran responsabilite l. Nou menm Ramsa, ansanm dòganizasyon ki la yo, nou pa la pou nou di ni aba, Ni viv. Nou la pou travay ki bon pou revandikasyon moun ki pi fèb yo paske se ladan l nou ye. Moun ki pi fèb yo, yo bezwen sekirite pou yo al travay. Se sa tout òganizasyon yo remèt mwen nan yon kaye de chaj pou m al bay li nan Primati pou yo. M kwè gen 52 òganizasyon. Kwadèbosa la gen 22 mil machann. Petyonvil gen 17 mil, Kwadèboukè gen 19 mil, Taba yo kòmanse avèk resansman. Tout son sèl revandikasyon. Ok, Èske nou gentan kontakte lapolis pou nou mete o kouran de mach la? Achak fwa ke gen mouvman, yo menm yo bay gaz lakrimojèn pou dispèse foul sa. Donk èske mouvman sa nap òganize vandredi an 1. Èske nou notifye lapolis pou kapab akonpanye mouvman de kote lap soti an pou rive bò primati an?
E wi, m kwè lèt la gentan ale deja jodi a. Se 72 heures de tan, lèt lan gentan ale. Lèt la gentan fè wout li. E nou pa pral fè dezòd, nou pap gen anyen nan men nou, sof yon pankad k ap di, Men sa nou bezwen. Ok? Menm lè bagay yo te chè, menm lè nou 2 ta met ansanm pou nou achte yon mamit may moulen, Si nou te gen san kè koz, san kè sote, nou tap santi nou alèz. Men nou pa santi nou konfòtab, nou paka mache. Si w ta fè yon, si w ta fè yon chape ou sòti deyò, ou di èske w ap retounen? E nou menm jounalis yo, bagay la pa dous pou nou tou. E m panse nou menm tou, nou se vwa moun ki pa gen vwa yo, vwa Madan Sara yo. Nap pote mesaj la ale lwen kote nou menm Madan Sara nou. Nou tap swiv la deklarasyon Joceline Jean Louis. Jounal la rive nan bout li mèsi pou pasyans ou ak ekout ou. Jounal la kaba la pou la. Mèsi dèske w te rete fidèl. Vwa sa w tap tande a, yo rele l Wilson Pierre Louis. Babay, bon lajounen tout moun.